Medam, Mesye, bonswa! M rapele nou nan Natural Health Talk Show, nou konnen ke Bondye se fòs nou, nou gen konfyans nan li e l ap toujou ede nou. Ebyen, aswè a pwogram nan ap sur ki manje ki pou ba w anpil oksijèn lakay ou. First m ap di tout moun k ap gade pwogram nan Ki ekri nou. Merci beaucoup. Natural Health Talk Show gen 34 ans depi ke l anlè a. K ap edike nou, kominote ayisyen an e lòt kominite kon kouman pou responsablite tèt nou. San nou, pwogram lan pa ta la ap edike nou. Lontan nou te nan radyo, televizyon, a la demann piblik la, nou vin nan YouTube. Yon sèl bagay, si w renmen pwogram lan, Ou toujou wè yon bagay ki di w prescribe silvouplè peze l subscribe e nou di tout moun mèsi ki gade nou ki subscribe nou e ki pataje chanèl la avèk zanmi l oubyen fanmi l. Nan pale w de food ki trè bon ki gen anpil oksijèn ladan. Nou konnen oksijèn son bagay ki trè nesesè, m kwè m pale anpil sou li. Kò nou bezwen oksijèn, san nou bezwen oksijèn, selil nou yo bezwen oksijèn pou fonksyone. E kan oksijèn nan ba, li kreye anpil pwoblèm. Ebyen, An nou pale ki manje ki pi enpòtan ke pou gen oksijèn. Ou wè ke mwen fè yon bè tout nan foto ke ou wè pwogram nan, tout sa yo se son de manje ki trè bon pou monte oksijèn lakay ou. Pa egzanp ou gen sitwon, sitwon se li ki pi enpòtan pou monte oksijèn lakay ou. Sitwon, sèl bagay ki gen nan sitwon, lè sitwon an deyò, lè ou poko manje sitwon an, Li asidik, sa vle di li gen anpil asid ladan men kou l antre lakay ou, li alkaline. Sa vle di ke li ba w anpil oksijèn. Se yon manje ki trè bon. Mete anpil oksijèn nan san w. Pa egzanp, lè w pran anpil sitwon, li fè w tou pa gen flou, pa gen kol, pa egzanp, pa gen enfeksyon lakay ou oubyen lòt maladi lakay ou. E li trè bon pou konbat fi radikal yo. M esplike w kisa rele fi radikal. Pa egzanp, ou gen lòt manjan ankò, avoka. Konnen, sonje sa m te di w, avoka se li ki gen pi gwo piyes. Piyes avoka, m kwè 8. Ou gen avoka, ou gen beri, ou gen karòt, ou gen koran, ou gen banana, ou gen seleri, ou gen galik, ou gen det. Tout manje sa yo, yo gen anpil oksijèn lakay yo, yo fè w gen anpil oksijèn lakay ou. E.

E manje sa yo monte e oksijèn nan san w paske w bezwen manje sa yo. Ou gen ankò, ou gen grep, ou gen rezen, pears, ou gen anana, vegetable jous vejetab. Manje sa yo se top manje ki pou ba w anpil oksijèn lakay ou paske pH manje sa yo sitou pou grep. Pasyon, rezen, anana, vegetable fruit, piyes bèt manje sa yo se 8 pwen 5 yo ye. Epi yo gen anpil vitamin C lakay yo, vitamin A, vitamin B, epi yo gen antioksidan lakay yo. Manje sa yo, yo regile san lakay ou. E yo ede w fè tansyon w desann. Yo ede w pou w pa fè risk pou gen heart attack lakay ou.

Yo gen anpil fer e yo gen amino asid, amino asid nou konnen ke amino asid trè benefis pou nève sistèm ou. Manje sa yo enkriz oksijèn lakay ou. Ou gen mango, ou gen pèsli, ou gen papay, papaya, ou gen kouwè m te di w e sitwon, lime, melon. Fout sa yo tou yo gen pH yo se 8.5 yo ye. Li trè bon pou ren an, pou kidne, pou yo netwaye kidne a pou ou. Mango, melon, sitwon, yo gen anpil vitamin ladan. Epi lè w manje bagay sa yo, yo ba w, yo mete body a anpil oksijèn, yo fè kò a tou alkaline pou kapab dijesyon an kapab pase, wal nan bathroom ou gen bon bowel movement, sa vle di ke ou pa gen pwoblèm pou

Bay sa w gen tout pH tout manje sa yo gen pH yo se 8 pwen 5 sitou kapsikonm nan kayèn nan piman yo gen anpil anzym ki trè bon pou andokrin sistèm ou sitou moun ki fè sik plis pwoblèm sik se andokrayn nan pankreyas la li aji so ou wè piman trè bon m te fè yon bèl pwogram sou piman ki trè bon si w pral fè yadatak epi kayèn piman gen anpil vitamin A ladan. ki se trè enpòtan sitou pou w etire vye fwi radikal yo pou fè w pa fè maladi e pou w pa gen strès lakay ou. Epi ou konnen KN gon antibakterya pwopèti lakay. Ou gen ou gen jelaten, ou gen aga, aga m pa konn ki jan non an anglè anfen an kreyòl li ye. Li trè bon tou pou oksijèn, li monte manje kou trè bon pou m fè ou gen anpil oksijèn ladan epi l gen anpil fè e anpil kasyòm lakay li. Epi li trè bon pou sitou oksijèn nan san san ou trè bon pou fè blood oxygen level ou monte high. Ou gen sea food, sea food sa vle di vyann pa egzanp kou wè chicken m te fè yon bèl pwogram sou chicken sou kodenn yo di w ze chicken nan gen nitriyan ladan e oyster ou gen oyster M chanje non oyster a m pa chanje l non an kreyòl ou gen pwason, sadin, salmon tout bagay sa yo gen fer, iron, ladan fer ki trè bon pou fè oksijèn pa bliye ke lè w anemi pa gen ase oksijèn k al nan selil yo pou fè selil yo rete vivan sa vle di ou konnen anemi se kwonik blòt lòs sa vle di w ap pèdi san yon kote nou pa konnen kote l ye fò n al chache konnen konnen l ye m te fè yon bèl pwogram sou anemi al nan youtube al gade l epi Seafood avèk mit e sa m esplike w chicken, kodenn, pwason, salmon, bagay sa yo trè bon yo gen anpil B vitamin ladan. Gen legim, legim se yon top nan oksijèn, pwodui oksijèn lakay ou. Legim nan pa egzanp kwè pi, lantiy, kwè pwa, pwa, soy bean, tout bagay sa yo gen oksijèn, anpil oksijèn ladan. Pwa sitou, pwa gen anpil oksijèn epi pwa gen anpil pwotin ladan ki trè bon pou sistèm ou. Paske li pwodui anpil B vitamin, anpil vitamin B, e ou konnen vitamin B, B6 sitou, trè bon pou moun pou pa fè heart attack. Soybean e pwa, pwa, pwa nwa, pwa wouj, e tout pwa sa yo trè bon paske yo ba w, yo gen anpil pwotin lakay yo, plis yo gen B vitamin epi yo enri oksijèn, yo fè oksijèn anpil manje lakay ou. Grenn, grenn pa egzanp, grenn, grenn trè bon paske kouwè mayi, wit, diri, tout bagay sa yo trè bon pou enkriz oksijèn lakay ou, se fayber yo ye, yo gen anpil bi vitamin ladan, epi sitou grenn, kouwè mayi, diri, bagay sa yo gen anpil bi vitamin ladan e nou konnen bi vitamin yo poukisa li trè enpòtan, sereyal, diri blan, diri wouj, ze, Tout bagay sa yo gen bi vitamine, fer e yo enkri sou anpil oksijèn lakay ou. Ou gen vegetable pa egzanp kwè brakoli, spinach, bagay sa yo gen bi vitamine ladan e protein e trè bon brakoli, spinach, kèl tout bagay sa yo trè bon pou enkri oksijèn lakay ou. Dlo, dlo dayè ou konnen tout moun konnen dlo ou bezwen anpil dlo pou monte oksijèn level lakay ou pase yo toujou rekomande map vin sou sa pase lè ou dehydrated Blood pressure, tansyon pa regilete, kò pa ka elimine yon seri de vye waste, toksen nan fwa e ren an. Li pa kapab elimine livè e kidne a right. Paske lò ke gen bon ou bwè dlo, dlo fè selil a respirasyon nan kò yo trè bon, li fè selil yo kontan pou yo.

To be safe right e si w tradwi li yo di w fò w bwè m kwè pa gen ayisyen ki pa konnen lè m konbe dlo yo sipoze bwè pa jou 8 glas dlo pa jou ou sipoze bwè paske kò w fè de 70 pousan de dlo so w bezwen dlo pou flòche e tout vye dechè lakay ou sa se trè rekòmande tout ayisyen konnen dlo pa gen m te fè yon bèl pwogram sou dlo al nan youtube Gade l w ap konprann sa m vle di w. Melon, an anglè yo di l watermelon, melon. Melon yo di w se youn ki best oxygen rich food, se li ki ba w anpil oxygen lakay li. M ap di w pou ki rezon. Paske melon li trè trè. bon nan alkalan, sa vle di l fè kò a rete ak yon oksijèn lakay li paske melon an gen yon pH de 9 lakay li e se yon se yon manje ki high fiber sa vle di li gen li trè bon nou konsidere melon kòm yon mal diuretic sa vle di li fè w pipi retire dlo lakay ou. E melon gen anpil vitamin ladan l gen beta karotèn vitamin A beta karotèn li gen yon bagay yo rele lycopene nou konnen sa lycopene ye lycopene se yon youn nan vitamin ke ki trè bon pou moun ki fè kidney I'm sorry ki fè prostate cancer plis li gen vitamin C e melon se youn nan food ki trè trè enpòtan lè w pran melon li konsève dlo pou ou nan kò w pandan kèlke semèn. Yo di w kijan w fè konnen si w gen ase doksijèn lakay ou. Se pa Nou menm nan natirèl pa egzanp lè moun vin lakay mwen, mwen tcheke l pa yon bagay yo rele oxygen saturation level. M tcheke l pou m wè si moun nan gen ase doksijèn. Pafwa w gen lè w ap mache w konprann ou gen mank oksijèn. A sa doktè Gando ap di a e pa anyen serye. M gen ase oksijèn, m santi m anfòm. Ok, that's good. Pase m kote m chita m anpil egzanp. Ok. Oksijèn level la sipoze ant 95 e 100. Si w mesi, sitou kounye a yo vann pos oksimetè nenpot moun gen dwa achte l. Mwen menm pafwa tou non selman m tcheke l pou moun nan pa pos oksimetè, m fè m konn fè l pa 2 tès pou moun nan. Gon bagay rele hemoglobin strength, asis baz level, ou byen ou tcheke l nan gaz nan ateryè blod gaz. Pa egzanp lè moun al lopital m toujou.

Paske m sonje gen yon pasteur ki te vin kote m di l sa, li di m oh dok e kouzen li whatever, kouzen l ou frè l se doktè, li di ke e oksijèn yo ok. Pasyan sa fè yon massive heart attack, l al nan bathroom pandan l nan bathroom li pa leve ankò. Sè l ap, li t ak sè l nan yon kay, lè sè a pa tande l l al gade l, li mouri wè lè sou bathroom nan. So, doktè gen dwa se yon ayisyen l ye ou konprann, sa l di a pa t make sense. Ok believe me Doktè Grandois etidye anpil li konnen sa lap di a so pa al ekoute m Dayè son bagay ki ou konprann sa m vle di w paske rechèch oksijèn level la 95 li sipoze 95 a 100 si ke oksijèn level la a 92 ou koumanse rantre nan yon dangerous phase 93 94 m pa renmen l m sipoze al ka doktè oubyen al nan yon emergency room Pase m fè tout vi m ap travay nan emergency room. M konn sa m ap di nou an. M wè anpil egzanp. Moun vin nan emergency room nan yo pa tounen ankò. Lè konsa ou pa konn kisa pou al di fanmi l lan lè l rete ap tann yo deyò a. Di I'm sorry that happened. Hey! You should know better. Si oksijèn level la desann, m ap repete l ankò, m fè l, m ap di l an kreyòl, si oksijèn lan desann a 92, konnen w koumanse rantre, ou antre nan yon danjrez, yon ki pa bon, trè danjre pou ou. Si levèl la pa tounen up, al nan I a. Si w ke ou manje manje ki gen bon, ki rich, manje ki pou bon anpil oksijèn, ou fè regula egzèsis, E pou kenbe ti pwa w anfòm. Pou pwoteje kè w. Ou bay kò w ase do, ase manje, ou bwè dlo kouwè m sot di w la, manje bon manje. M fè yon mwa n ap pale w de oksijèn, oksijèn, oksijèn. Paske oksijèn nan trèzenpòtan. Nou te pale de stabilaz oksijèn. Si w pa konn kote pou jwenn li, ou gen nimewo ofis la, 718 859 32 22. Map di w ki kote pou jwenn li, stabilaz oksijèn nan, likwid oksijèn nan, yon ti boutèy tou piti ou mete l nan pòch ou, gen dwa al Ayiti, ou mete l nan dlo, li do, pa pran mikwòb, isit tou, kòm an Ayiti. Kòm toupatou, moun ki te rele m mande m enfòmasyon sou oksijèn nan, m kwè m pase 4 semèn n ap pale w de oksijèn, oksijèn, oksijèn. Silvouplè, ki sa m se sa m t ap pale w de oksijèn, manje, manje ki ba w anpil oksijèn lakay ou. Si ke ou renmen pwogram nan, silvouplè, se pa gade sèlman pwogram nan, subscribe, Fè ke nou konnen ou gade l. Pale yon lòt zanmi w si poko janm konnen pwogram sa a. Pwogram lan se pou Ayisyen l ye. Nou fè l an kreyòl. E nou di mèsi pou tout moun ki gade nou, ki ekri nou. Pataje pwogram nan avèk zanmi w. E pa bliye pou souskrayb nou. E pa gade l sèlman san ke w pa souskrayb. Si w pa suscrab, w pap janm konnen ke ou gade pwogram nan. N a pote yon lòt pwogram pou ou. Orevwa! A la semèn pwochèn!